Bonjou a tous! Jodi an nou pote yon nouvo videyo pou ou. Nan videyo sa, nou pral pale ou de kijan pou fòme pliryèl yo. Nan tit kou nou an, wap wè ke tit kou an di ke

ajoute yon s dèyè li pou fòme pliriyèl la. Nou pote de egzanp pou ou. De egzanp sa a, gen youn ki sengilye epi gen youn ki pliriyèl. Mentenan, nou gen egzanp O telefoni, ki egal le téléphone, ebyen se yon mo ki maskilen sengilye. O egal le, maskilen sengilye, telefoni egal telefòn, maskilen sengilye. Ebyen telefoni tèmine pa yon vwayèl. Vwayèl e. Ebyen, pou fòme pliryèl mo sa a, règ la di w ap jis ajoute yon s dèyè vwayèl la. Ebyen, nou ekri pou ou, os telephones. Ebyen, nou fè egzakteman sa règ gramatikal la mande pou nou fè a. Nou ajoute yon s dèyè o a, atikle o, epi nou ajoute yon s dèyè e an, pou mete mo a o pliryèl. Mentnan nou genyen os telephones ki egal lè telefòn. Ebyen nou pote eksplikasyon sa pou ou pou nou montre ou ki jan pou fòme pliryèl yon mo lè li tèmine pa on vwayèl. keseswa l te e, keseswa l te a, keseswa l te u, eksetera. Donk, depi mo sa yo parèt devan w, ou konnen ki jan pou fòme pliryèl yo. Mentnan, n ap kontinye avèk eksplikasyon yo. Il faut cependant noter que certains articles se terminant en ao. Sa vle di, gen atikl ki tèmine an ao. Gen de mo w ap ekri, tèminezon yo se ao. A sa ou wè li genyen yon aksan sou tèt li. Mwen te pote yon eksplikasyon deja sou aksan sa a, ke yo rele li aksan tonik, oubyen sinyal grafik.

La stasyon, W ap wè stasyon, se menm pwona, se menm pwononsiyasyon inyon an o final. Ebyen, an pòtigè an, ou p ap jwenn inyon an, w ap jwenn a o a, ki genyen yon, yon, yon pwononsiyasyon, se kòmsi w ta vle di anw. Nou pral vini avèk vrè, avèk son an pou ou nan yon mo. Mentnan, nou pote yon egzanp pou ou. Egzanp pou ou. Pou fòme pliryèl la dabò, se a o sa ou anlve, epi ou ajoute o e s. Men egzanp lan. Egzanp, A estasaon. Se konsa ou pwononse a o a, se kòmsi li ta gen yon son aon. A, Esta sãon, ki egal, la station. Ebyen vwala, an, an franse, mo inyon nou sot montre ou anlè a, ebyen se li menm la a, ki gen ekivalan a o a. La station. A estação, la station. Ebyen, pou fòme pliryèl mo sa a, règ lan di, w ap anlve a o a ki o final la, epi ou ajoute o e s. Vwala, ebyen nou korije l la pou ou, nou pote repons lan pou ou ki se As estaçãos. As estaçãos. M konnen ou ka petèt gen ti difikilte pou ou pwononse li. Men n ap envite ou repete li plizyè fwa. Repete l plizyè fwa, w ap fini pa pwononse l. As, esta 111, egal lèstasyon. Ebyen, kounye a ou konnen ki jan pou fòme pliryèl de yon mo lè li tèmine pa ao. Règ la se anlve ao a epi ajoute oes pou mo la li vini o pliryèl. Mentenan, n ap kontinye avèk rès eksplikasyon yo. Eksplikasyon yo, nou espere ke ou mete ou trè atantif pou kapab tande eksplikasyon yo. Pandan n ap envite ou kite yon kòmantè ou byen like, pataje kou an pou tout lòt moun kapab jwenn videyo a paske kou sa li trè trè trè trè enpòtan. Mentenan, lè mo ki se tèmine pa yn konsòn, eksepte. M ou L prenn en es alafen. Sa vle di ki sa? Tout mo ki tèmine pa yon konsòn, talè a m sot ba ou eksplikasyon pou vwayèl yo, pou mo ki tèmine pa vwayèl yo, mwen nan, mentenan, mwen pote eksplikasyon pou ou pou mo ki tèmine pa konsòn yo, a leksepsyon de M, vwala, e L.

Mwen espere ke nou konprann. N ap kontinye mentnan avèk M, L ke nou te mete a leksepsyon an. Nou pote eksplikasyon pou ou pou yo sou yo tou. Nou pote pou ou lè mo ki se tèmine an M on lèur pluriyèl an NS. Ebyen mo ki tèmine pa èm yo, pou fòme pliryèl yo, w ap jist anlve èm nan epi ou ajoute ns. Egzanp, O, omen.

os, homens, maskilen, pliryèl, ki egal, lèzòm. Mentnan pou mo ki tèmine an èl yo, nou pote eksplikasyon pou ou sou li tou. Ki sa règ lan di? Lè mo ki se tèmine an al, on, leur pluriel an AIS. Ebyen, mo ki gen tèminezon ni el la, vwala men ni, men el la, pou fòme pluriel mo sa, ou jist anlve el la, epi ou ajoute AIS. Men sa ou ajoute. Se menm jan pou m nan, ou jis anlve m nan, ou ajoute ns lan, ebyen sa se menm jan tou, ou anlve l la, ou ajoute ais. Les mots qui se terminent en al ont leur pluriel en ais. Nou pote egzanp pou ou. Nou pote egzanp pou ou. Egzanp, O hospital. La, ki egal

yon mo ki tèmine pa yon vwayèl ou son vwayèl, ou jis ajoute s dèyè l pou fè mo, pou fè ou a vin pliryèl, pou l vin lè, ebyen ospitaw la, l la ki se li menm ke nou n ap pale de li an, ou jis anlve li, ou jis anlve l la, epi ou ajoute AIS, Vwala men nou el la ki te ofinal la apre a a wè nou retire li nou ajoute AIS mentnan ou pa vin genyen ankò o ospitau ou vin genyen os ospitais AIS la gen yon gen yon pwononsyasyon yon son ais. os, hospitais, ospitais, ki siyifi an fransè les hôpitaux. Mwen espere ke esplikasyon sa nou retni li, nou memorize li, e toujou fè rechèch, toujou gade videyo yo pou ou kapab ede nou nan aprantisaj lan. N ap swete ou bòn etid, n ap rankontre nan yon pwochen videyo, pandan ke n ap ankouraje ou Kite yon like, kite yon kòmantè, sa ke w pa byen konprann, di li nan kòmantè lan, epi nan pwochen kou, n ap pote eksplikasyon pou ou. Se videyo sa ke nou te pote pou ou, n ap rankontre nan yon pwochen videyo.